Salut salut kòmon ye kòmon ye tout fanmi e zanmi fitografik fim jodi a mwen pote yon video ki vrèman entèresan pou ou kote ke map pale ou de eske ayiti ap ka delivre kote ke nan video sa a nap pale ou de youn nan pwoblèm ke nap soufri jodi a nap sibi anpi de li de ensekirite an konprann de ensekirite. ke nap vreman soufri de li ou konprann peyi an ap viv nan yon povrete epi devan map fè yon ti video poum poze tèt mwen kesyon eske se vre jan moun yo ap di a eske ayiti se peyi ki pi pòv e nan Amerik la e nan lemond antye. Eske se vre? Lèfini ankò, n ap wè inèstabilite politik lan. Se 2 bagay ki se bagay ki ka fè nou rann nou pi pòv e nan selon sa moun yo di. Ou konprann? Dapre sa moun yo di, se bagay sa yo ki fè vrèman vre ki make povrete nou, ensekirite, inèstabilite politik. mank de touris ou konprann lè gen sekirite lakay ou anpil moun chwazi vin envesti vin fè gwo biznis moun antre soti vin vann vin achte tout sa yo vin viv tou vin chèche yon nouvo vi konprann vin wè yon nouvo solèy kap leve e kouche chak jou. Touris ankò se moun ki pote plis kòb janm ke m te di l nan lòt dokimantè, kote ke ou menm ou ka wè pou al chita nan yon restoran pou depanse mil goud, de mil goud, ou wè l liks pou ou, ou pito al nan yon bak fritay ou achte yon 10 marinad, ou achte yon de twa pye pou lasòs ou manje, menm touris la ap chita nan ti restoran, li manje yon ti manje konfòtab. E moun ki genyen l an Ayiti an tou pou li sa pap yon pwoblèm. Dakò? Epi n ap antre nan lòt bagay ankò ki fè ke yo di daprè e estatistik mond lan nou se peyi ki pi pòv, mank de travay. Ou konprann? Ou fini lekòl, ou pa ka jwenn yon ti travay senp pou w fè pou w menm manje e okipe tèt ou. E gen peyi alò ki pa gen anpil travay men ki genyen. Men Ayiti menm li di bagay yo difisil, difisil totalman. Jenès la, n ap suiv yon jenès kounye an, wout yo se pou Chili, se. Pou Sendomeng, se wout vè Kanada, se wout vè Meksik, se wout vè Etazini, se wout vè Panama, se Lafrans, avèk anpil lòt peyi ankò Ayisyen ap emigre yo de jou an jou. Yo pral viv, al chèche yon nouvo vi. E vrèman vre, chak moun gen pwòp vi pa yo. Moun nan pap fasil wè ke li pap byen pase, li pap byen viv. epi pou l chita la si l te gen yon opòtinite pou l achte yon bout viza pou l vwayaje pou l di non m ap rete mouri jan sa ye m ap rete nan peyi m li pap fasil paske tout moun renmen viv ou konprann se lakay nou k pou chanje ou wè si nou chanje e de bagay sa yo lakay nou m te ka di w totalman nou vè yon devlopman ou konprann ensekirite. Nou jere sa avèk inestabilite politik e 2 bagay sa yo kap kraze nou. E lè fini ankò, anpil moun pafwa ap pale de lòt sijè ke map vini avèk yon e yon lòt video pou nou ladan l paske sa son tèm e apa l ye, m pa ta vle melanje l avèk tèm sa. So m pale w de sa. de eske Ayiti ap delivre nan ensekirite, eske Ayiti ap delivre nan povrete, eske Ayiti ap delivre nan inestabilite e pou nou ka ouvri pòt nou pou touris ka vin vizite, vin envesti, vin fè depans, etc. Mèsi dèske w te chwazi gade videyo sa a. Se ankò Fitografik Film. N ap wè nan yon lòt videyo.